Vinicius Junior, atakan brezilyen ekip Real Madrid lan eksplike rezon ki fè ke li chwazi pote, li dakò pote nimewo 7 lan nan ekip Merengue an. Nou konnen se 20 l te pote, ebyen li bay rezon li yo. Rodrigo li menm tou ki eksplike rezon pal ok komanl wè nimewo 11 sa nou konnen se 2 nimewo la ki gen anpil enpòtans nan istwa ekip merengue an gen bagay poun tande fanatik real madrid yo komanse rale chèz nou. Yon lòt kote nou genyen dosye Ousmane Dembele avèk ekip Paris Saint Germain an ki kontinye ap chofe genyen jounal spò nan moman an la ki pibliye yon atik kote ke Medya katalan an ap chèche trankilize fanatik Barça yo kote ke li pale de optimism ki genyen bò kote direksyon ekip katalan nan kanta yon pwolongasyon kontra Dembele nan ekip lan. Nou pral tande tout detay yo, Paris Saint-Germain ki dedouble, ki vle peye kloz a 50 milyon an, ki mete yon pakèt lajan devan Ousmane pou l kapab aksepte kite Barça pou rejwenn Ligue 1 an. Antouka la dosye sa ki souke ekip Catalan nan. Fanatik Barça yo, gen enfòmasyon pou nou. Sann pa bliye yon trè movèz nouvèl pou fanatik Real Madrid yo avèk jèn jwè Turk lan Arda Guler la nou konnen ki te genyen yon jèn miskilè la ebyen egzamen mediko yo ki fini avèk jwè Turk lan la. Sitiyasyon an ki konplike. Nou pral jwenn tout detay yo, ki blesur li ye, paske Real Madrid pa tap atann a sa. Nou pral tande. Se enfòmasyon sa yo, boul patnè w lan, akolit w an, frè w lan pral detaye pou ou nan videyo sa a. Rete la monchè. Incredible with that technique! Bonjour, bonsoir boul patnè m yo, akolit mwen yo, frè m yo kòman nou ye? Men zanmi nou, men Ronald nou an kite m pran ti tan pou m voye big up lan pou boul patnè m, akolit mwen, frè m sa yo. Nou genyen Adener Soso Etelus ki di Bonsoir Ronald, se Adener Soso m ap koute w depi Nassau Bahamas. Akolad, chapo ba pou ou zantray. Nou gen Lunel Baky di premye kòmantè bro pa m, w ap byen pase nan enfòmasyon yo la wi bro. Map koutew de vi kap ayisyen akolad chapo ba pou ou nenel sak pase epi nou gen deniksyon nan darius ki di ti ronal sa kap fèt monchè m fyè de ou nan travay wap fè an lè map tandew m santi se foutbòl kap pale anplis entwodiksyon w yo bon anpil e kenbe la frèm pa lage mèsi anpil boul patnèm paske ou renmen travay lan zanmi pa wap kontinye travay pou fè kèw kontan chapo ba pou ou sonson. Lot zanmi pam yo nou konnen koman sa ye kontinye like pataje sitou komante epi zanmi pa nou Ronald ap rive sou nou pou bigòp pa nou an tou Ann komanse avèk dosye Arda Guler la Guler la ki sitiyasyon l vin konplike la a nèt paske nou konnen l te deja gen yon jènè miskilè ki te anpeche l fè debi l nan 2 premye match de pre sezon yo la a premyèman fas ekip E Mila AC an, aprè fas ekip a Manchester United lan, nou wè ke se sèlman li menm ki pa te janm antre nan jwèt, se paske li te gen yon jèn miskilè, e byen aprè des examens médicaux, aprè ke yo tap eseye swiv yon seri de travay ansanm avèl la pou wè si l ta amelyore, li pa janm evolye, e kounye an la, examens médicaux yo ki revele ke se yon blessure ok. au ministre interne du genou droit. Ok, sètadi ke la, Guler ki pral oblije pase plis tan ke preve, ok, a lenfimri. Antouka, dapre kominike ekip Real Madrid la, jèn jwè Turk lan ki pral oblije kite staf lan Ozetazini pou li rantre dans les prochaines heures la nan kapital espanyòl lan, a Madrid, ok, pou kapab pote Plis presizyon, ok, pote plis atansyon ak blessure lan paske la li un peu pli konplike, ok, yo pa ka rete ansanm avèl nan staj lan la a, paske blessure lan ki nesesite plis prekosyon, se nan kapital espanyòl lan. Sa pral kapab fèt. Antouka, an nou rete tann, pa gen anndi Real Madrid nan kominike ke li pibliye sou sit ofisyèl li an la a, tou senpleman fè konnen ke yo dyagnostike yon blesu ok nan menisk entyèn jenou dwa jwè lan san ke yo pa presize dure de disponibilite l. Donk ann tann, se sur ke se evolisyon blesu lan ki ap detèmine ki kantite tan li pral pase, men sa ki sèten se ke Li pral ap pase plis tan ke sa nou te espere l ta pral pase paske dans un premye tan nou te panse ke l tap ka menm diskite kelke minit nan Klasiko an donk avèk dyagnostik sila se sur ke la li kapab menm rive rate debu Liga Español lan. Antouka an nou tann, an nou tann, sa trè trè konplike pou yon jwè ki apèn debake pou deja blese èske nou konprann e vu kòman li te deja ap plis ou mwen montre talan l a lantrènman donk sa pral fè ke li genyen yon moman de reta la fizikman konparativman a koyekipye li yo antouka afèr a swiv nou espere ke li fè retou li le pli rapid ke posib aprè nou genyen. E dosye Dembele an, yè nou konnen enfòmasyon sa ki te eklate dan la près fransèz, RMC, Foot Mercato, e genyen tou PSG Community, kote ke Paris Saint Germain yo te fè konnen ke li dedouble la, li vle peye kloz 50 milyon deuro Ousmane Dembele an, a raple ke Dembele genyen yon kloz de 50 milyon jisko 31 jiyè an, jodi an la nou 29 jiyè, ok, donk rete anviwon 2 jou aprè premye. Premye out, li ap pase a 100 milyon si m pa twonpe m, Paris Saint Germain ki vle leve kloz sa, ki nou kapab di se yon operasyon ki tap trè jutez la pou Dembele ekonomikman, eske n la, paske nan 50 milyon sa, 25 milyon ladan l se pou Dembele avèk ajan l, 25 milyon tap pou Barça, paske Barça te oblije aksepte kloz sa, nou ka raple nou la sezon pase, E sitiyasyon ekonomik ekip lan te trè konplike, donk sa se te yon avantaj pou Dembele ki te aksepte yon salè ki te trè trè ba, èske n konprann? E pou l te kapab gen avni l nan men l, si tout fwa l pa vin, li pa kontan de sa ki ap pase pou l kapab plizomwen ka chwazi ekip li pou li ale, e sa ap pèmèt tou ke l te kapab fè yon kòb avèk nenpòt lòt ekip ki enterese, vu kòman pri l trè trè ba konparativman a jan ke mache a ap dewoule la, èske n konprann? E nan moman an la Paris Saint Germain ki ta ki vle sote sou opòtinite an e pou kapab pran Ousmane Dembélé. 50 milyon d'euro sèlman, yo ofri Dembélé tou yon pli wo salè ke sa ke Barça pwopoze l la pou l kapab pwolonje. Donk ekonomikman, Paris ki sou wout sedwi. atakan fransè a. Men genyen jounal spò ki fè konprann ke bò kote direksyon an, yo rete kwè nan Ousmane Dembélé, ke Dembélé rete la sou pozisyon l ke l vle kontinye nan Barça, li santi li alèz, li renmen pwojè sa a, li santi li adapte l ok avèk pwojè Xavi an ok. E direksyon spòtiv ekip Katalan nan ki konfyan Eswin la, se vre ke jiska lendi la, ee, Barça se sur ap gen anpil enkyetid, èske n konprann? Men, direksyon an dapre jounal spò ki rete konfyan. Ok, paske Dembele, Dembele kominike ekip Katalan nan ke òf Paris Saint-Germain an, li p ap aksepte l. Èske n konprann? Sa se yon trè bòn nouvèl, men ki sè? Humm nou an affaire avec l'homme eske nou konprann? Paske gen yon kantite lajan Paris Saint Germain kapab mete devan Dembele la se sûr ke Barça hein pap ka di anyen e sa ki pi mal la se ke sa pa depann de Barça sa unikman depann de Dembele paske si se te Barça ki ta pral negosye pri endamnite de transfert lan eske nou konprann Barça te ka mande 100 milyon li te ka mande 150 Men Barça nenpòt sa ke Paris Saint Germain ta deside fè pou konvenk Dembele, Barça pap janm ka fè plis ke 25 milyon. Barça ap fè 25 milyon avèk salè Dembele ke li ap ekonomize. E m panse ke sa se pa yon operasyon vu kalite jwè nou ap pale de li an ki pral fè Barça kontan le fè ke li antre 25 milyon plis ekonomi salè Dembele. Èske n konprann si se nan kondisyon sa yo Barça ap prefere gade Ousmane Dembele paske pa gen jwè sou mache an Barça pral ka achte pou 25 milyon avèk salè Dembélé an ki ka bay randman atakan fransè an. Èske n konprann? Ahh ekip lan kapab bouke malad ekonomikman men sur le plan sportif li nesesite yon jwè tankou Ousmane Dembélé paske nou wè sou mache an la kesyon elye dwa, elye goch, jwè ki gen pwofil Dembélé yo, yo trè trè rar. Èske n konprann? Antouka ann espere ke ekip Paris Saint Germain an pap. ka fè zafè sa a pou byen ekip katalan nan. Aprè nou genyen dosye Vinicius Junior la, atakan brezilyen an ki eksplike motif li yo, rezon ki fè ke li aksepte pote nimewo 7 sila. Nou ka raple nou, te gen yon moman nimewo 7 sa a li te li te ap fè anpil pale e enfòmasyon te menm fè konnen ke Vinicius te refize nimewo an. Ok, li te refize l. Se par la suite nou vin wè Real Madrid ofisyalize l, mete l sou sit ofisyèl li an, sou tout rezo sosyo l, ke Vinicius Junior ap pral pote nimewo 7 e Rodrygo se nouvo nimewo 11 ekip lan suit aprè depa Marco Asensio. Antouka, brezilyen an ki potko janm pale de zafè nimewo 7 sa, tou senpleman l te poste l, ok, sou rezo sosyo l tou, aprè Real Madrid te fin ofisyalize E sa Vinicius la ki pale anfen ok de rezon l yo kòman l wè nimewo sa pa bliye depi yon moun wè nimewo 7 sa li wè Cristiano Ronaldo se vre ke gen plizyè lòt jwè ki te rive pote l nan Real Madrid te genyen Mariano Diaz te genyen tou Eden Hazard 2 jwè sila yo ki pa regle anyen avèk nimewo 1 yo fè nimewo 1 tounen tankou se nenpòt nimewo Nan ekip ay merengue an, Vinicius Junior tout moun wèl kòm etan yon digne eritye de numewo sila. Antouka, ann al gade rezon Vinicius bay yo, kòman l wè numewo sila, avèk Rodrygo li menm tou, nou konnen ki pote numewo 11 lan, Asensio te pote l, èske la se ansyen numewo be l, genyen de lejann ekip merengue an tou ki make listwa avèk ekip lan ki te pote l, donk 2 jwè yo ki eksprime yo. sou nouvo nimewo pa yo. Ann al gade, ann kòmanse avèk Vinicius ki di ke li menm li pote nimewo sa a, li renmen, li aksepte pote l paske li jwenn enspirasyon nan Cristiano Ronaldo. Ok, donk Vinicius Junior ki pale klè, se sa ke tout moun ta panse an l di l. Ok, li di, mwen enspire m de Cristiano Ronaldo. Ok, li di, mwen te gade tout match Cristiano yo nan moman l t ap make istwa avèk ekip Merengue an. Li di, li make yon. epòk nan klèb la, li di se yon idòl pou mwen. Mesye nap donk Vinicius la ki lè l pote nimewo sa donk nou wè Cristiano Ronaldo nan tèt li mesye nan paske lè ou pral pote yon nimewo se sur ke wap pral gade kiyès ki te pote l sa kapab motive w plis ebyen Vinicius ki pa di se paske Eden Hazard te pote l non li pa e pa nan Eden Hazard li jwenn enspirasyon se nan Cristiano Ronaldo. Paske malgre nimewo sa te nan do Hazard, li te toujou nimewo Ronaldo. Antouka, Vinicius Junior ki bliye ni Mariano ni Eden Hazard, se nan Cristiano Ronaldo li jwenn enspirasyon. Apre li di ke Mwen santi m trè fyè pou m kapab pote nimewo sa nan klèb la. Mwen rekonesan anpil le fè ke E mwen pral pote nimewo sila a ke anpil gran jwè ok nan ekip Merengue an te pote. Aprè gen Rodrigo ki pale de nimewo 11 lan tou, li di ke mwen menm mwen jwenn enspirasyon m ok, mwen santi m fyè le fè ke gen Paco Gento la ki te pote nimewo 11 sila a ki te ranpòte 6 Lig dè Chanpyon. Se ap yon onè pou mwen pou m ta plizoumwen rapwoche m de siksè l te gen avèk nimewo sa nan Real Madrid ok. Li di, Se yon nimewo ki vle di anpil bagay pou mwen paske depi m piti mwen te toujou renmen pote nimewo 11. Antouka, 2 jwè yo ki montre ke yo kontan anpil, ok. Se yon onè pou yo pou yo kapab pote nimewo sila. Kounye a la, an nou tann pou nou wè èske presyon nimewo sila yo pap fini pa twouble yo, ok, paske se 2 jwè ki montre ke Hein yo kapab a supòte presyon men nou pa janm konnen pote jan de nimewo sa yo nan yon ekip tankou Real Madrid a pa choz eze ok antouka ann tann sa se eksplikasyon jwè yo rete nou menm pou nou di kisa n panse pa bliye tou like abone epi pataje videyo sa pou sipòte boul patnè yo sipòte travay sa se te bon zanmi Ronald rete konekte pou yon pwochèn videyo.